Bonjour bonswa mes amours kòman nou ye mwen konnen nou anfòm se Judeline Fody ki antre lakay nou jodi mwen tounen bak ak yon nouvo video pou nou video mwen pote pou nou jodi se yon zen de Gaël epi Thalie men avan mwen antre nan video an map pwofite remèsye chak grenn moun ki abòne a chanèl la ou menm ki poko abòne sa wap tann pou abòne abòne pataje like epi kòmante Ok kisa zen an ye? Avan yè Gaëlle te fè yon live ansanm avèk anpil atis ki ap travay a Thalie. Yè Thalie bal repons, menm yè a li tounen bay Thalie repons. Vin tande kisa Gaëlle di. Ok Angela m met prezan pou ou. M salye chak grenn moun ki fè aparisyon yo la Angela. Rezon ki fè m monte la e mwen monte an dekòlte, ou chemizèt ki sou mwen. Se aprè m fin swiv live Thalie a. E avan m kòmanse, m ap di w yon sèl bagay Thalie. Ou konn kiyès Gaëlle ye trè byen. E m remake ou gen anpil odas lakay ou. Ke m renmen sa anpil, ki trè enpòtan, men odas sa w ta itilize l nan kad pwofesyonèl ou, pou travay, pou reyalize plis bagay. Nou kab remake m te fè yon live avèk atis yo sou chanèl mwen an. M pa pral fè ekskiz pou pèsòn, mwen te genyen pwoblèm pa m avèk Thalie pèsonèl, m t ap jere. M pral kòmanse depi nan manman koze a. pou rive kote ou wè nou ye la a. Taly pa gen pyès aktè ki gen pwoblèm avè w. Tout aktè gen pwoblèm ansanm avè w paske ou fè yon ak de trayizon. Ok? Ou trayi konfyans yo. Nan ki kontèks nou di ou trayi konfyans? Lè w ap pale de afè koze lajan, Ou konnen pa gen pyès aktè ki gen pwoblèm avè w pou koze lajan. Paske wap konnen ke si se te pou lajan, nou pa tap menm, nou pa tap menm rive nan dezyèm, kòman m ta di, nou pa tap menm rive menm, menm nan 10 epizòd pou Sandra. Si se te pou lajan. E m konnen talè konsa nou pral wè prezans e aktè yo ki ka monte la talè konsa, reyèlman e yo kapab. Demanti m si sa m di an se manti. Si se te pou lajan, pa t ap gen Flash Media. Ok? Mwen menm pèsonèlman, lè m antre nan Flash Media, m raple m lè Thalie pwopoze m pou m jwe nan pwojè Sandra, m di l pa gen pwoblèm. Thalie, kòm ou poze kesyon, m byen kontan ou vin nan pati sa a, ou di, e ke Gaëlle di, Kilè li te ou te mande m fanm? Pou pa ta mande m fanm Dali, m t ap di ke ou pa gon sèks. Ok, ou pa gen sèks e ou pèdi yon sans nan ou. Se nòmal pou mande m fanm, se nòmal pou wè m pou atire pa mwen menm etan ke gason. Son gason ou ye, se nòmal, bon vin jwenn mwen menm, 2 stil mwen ni fanm ni gason tout atire par mwen menm ok donk poum raple w byen map refè rapèl la pou ou petèt ke w gen dwa te pèdi yon fèy lèm fenk antre ou te pwopoze m ou te pwopoze m pou mwen mavo ou di m Gaëlle si nou renmen nap ka reyalize anpil bagay. Ke m pral etone m wè son sèl fraz ou genyen pou tout fi. E si m pa manti se nan menm fraz sa m kwè e ti malerèz la pran ki fè jounen jodi a l gwòs. Kote ke m te fè w konfidans de sitiyasyon sante mwen ki pa anfòm e m tou fè rezo sosyo konnen Gaelle wi son moun ki maladi fi ye ki soufri fibwòm. Ok mwen vin rive nan yon faz kote doktè ap banm presyon la pou eta sante m pou m ta opere an urgence men a lepòk yo te vrèman ap banm presyon paske fibwòm yo te vrèman ap sakaje m fatige m anpil yo te egzije ke m pou m degaje m fon timoun an urgence epi Thalie di a men si se pou yon timoun nou ka fon timoun kounya pitit ou pap gen pwoblèm. Map okipe l ok. Map pran swen pitit ou. Mdi Talianne kite sa sou kote an nou jere kad pwofesyonèl nou. Bon wè men sa m fè l. Paw. M baw rapèl la de sa w te di a. Ok. Ki pat deranje nou. M di w ann kenbe kad pwofesyonèl lan. Ou te tande konsèy mwen an vrèman ou te kenbe kad pwofesyonèl la ou mache avè m. Nou kòmanse toune e reyèlman e feyton Sandra tout bagay kòmanse ap dewoule pou tout moun tap di lè sa tap byen mache pèsòn moun pat janm tande e okenn aktè okenn aktris epa kon bagay la ap mal pase a pou nap vin plenyen l sou rezo sosyo enben map fon rapèl pou nou pat janm gen oken aktè k tap byen pase ni byen mache tout aktè te nan soufrans yo tap redi pou yo fè de Thalie sa w wè li ye jounen jodi a Thalie monte li di se li menm ki fè Gaël map ri m ta mande Thalie lè l fè Gaël la sou ki non li fè Gaël e si se Thalie ki te fè Gaël li pa tap pale de Gaël li tap pale de Naty Tele Creole ka di li fè Gaël. E la e e e e Wilmix Prod ka di li fè Gaël paske Gaël la soti anndan pwodiksyon sa. Se la m soti a non Gaël la, se la m vin pèse, m pran rezo sosyo, m fè medya, televize etc. Ajapdèk Merci Etienne ok Ajapdèk fè Gaël te gon premye Gaël te gon ti yon ensidan ki te vin pase m pa konn sa l te ye yo te fè yon rekritman nan rekritman an nan tout moun ki t al pase odisyon yo se mwen menm ki te arive seleksyone ok Thalie di se li ki fè m m pral di nou byen m te fè yon live avèk atis yo rezon fè m monte la se paske Thalie di. E mwen monte tèt aktè yo. Mwen resevwa yon apèl yon maten de yon nan aktris yo ki di m Gaëlle bagay la pa ka pase konsa m pa ka kenbe l pou kò m, m pral fè yon live. Alòske mwen menm pèsonèlman pandan m ap planifye yon jou pou m al pale di rezon k fè m kite Flash Media m p ap travay ak Flash Media ankò pèsonèlman ke m te vle pran angajman m. Li rele m li di m di a m de gen pwojè pou m fè youn wi. Li di m Gaëlle chanèl ou a deja anlè, ou gen plis moun k ap swiv ou, m ap fè l sou kò la. M di enben pa gen pwoblèm si w vle n ap fon. E aprè m vin rejwenn tout lòt atis yo ki di m y ap fè menm bagay la. Kòm nou tout la gen yon sèl ide, nou chwazi fè l. Mwen menm m ta pral fè l pou ki rezon? M sòti de yon pwodiksyon kote ke m te gen yon pwojè k kòmanse, li pa fini. M vin antre nan Flash Media, m gen yon pwojè k kòmanse ankò, li pa fini. Yon dezyèm pwojè fini. Kyèt. Ki reyalizatè k pral fè m konfyans pou foure m nan yon pwojè ankò? Pou yo gade yo wè chak pwojè m antre ladan l toujou kòmanse, yo pa janm fini. Yo pral poze tèt yo kesyon, èske se pa Gaëlle ki pwoblèm nan? Nou gade nan Sandra nou wè Sandra kontinye e Mezanmi nou konnen n gon pwoblèm elektrisite e se avèk yon anpoul rechaje ap mwen la l kòmanse ap dechaje bon m panse ke jan li ye a la nou ka eseye. jerel avem konsa. Donk vin rive non faz e kote aktè yo mandem pou m fè live la avè yo, m fèl, m vin fè live la epi tout bagay poze nap swiv. Lè Thalie kòmanse jwenn brimad sou rezo sosyo moun kap ekril pou ap repwochel de zak malonèt li fè an, Talie te rive ekri m prive sou WhatsApp mwen e m pap kache di nou sa aktyèlman la Talie bloke m. Li bloke m sou nou e men ap chè bouch mwen ap chape sou ni Facebook ni WhatsApp li. Depi lè m antre nan pwodiksyon an m kòmanse pale Talie te pè langaj mwen.